Tout moun ki ki pataje link channel lan et ke moun ki envite lòt zanmi yo e abòne ansanm avèk channel lan ou fè nou yon gran favè e nap raple w ke challenge lan li toujou ap kontinye moun ki rive 100 moun e fè 100 moun abòne ansanm avèk channel lan e ke gen anpil anpil anpil sipriz pou ou. Ann kite madanm nan salye yo.
Salut tout moun, salut ankò yon fwa merci avèk tout subscribers nou yo, tout abone nou yo e sa ki poko fè zanmi yo byen fanmi yo konnen pou yo abone kòm sa vle di challenge lan toujou la e nap tann nou rete wè yon semèn kelke semèn rete 2 semèn so You know bagay la mache so kado a la pou nou so m ta swete ke m wè gen yon moun ki devan la m pap site non men gen moun ki devan wi e ou menm ki konnen ke yo poko leve pye yo m ap ankouraje yo pou leve pye yo pase ke gen moun ki ki devan pa pran sa sou jwèt so once again thank you guys moun ki ki ta subscribe yo mèsi mèsi anpil e byenveni avèk tout nouvo subscribers nou yo yeah yeah Jodi an nou pote yon video ki ase espesyal pou ou. Nap raple w ke nou se yon couple ki andure anpil, anpil, anpil bagay. E se yonn nan bi channel lan. E nou fè anpil tan long distans. Nou fè plis tan renmen long distans. E se pou tèt sa jodi an nou pote 5 bagay. Yon relasyon ki a long distans dwe toujou fè. Se pa sèlman 5 sa yo, n ap vini ansanm avèk lòt, men nou vini ansanm avèk 5 pou ou jodi a. E 5 bagay ke nou sipoze toujou fè pou ke relasyon nou an ka toujou byen mache. E nou p ap kenbe w pandan anpil tan, nou espere ke Ou pran ti chèz ou chita e gade nou pandan se tan nou pral ba w 5 bagay yon relasyon ki ap ki nan long distans dwe toujou fè. Premye premye premye Ki premye bagay yon moun ki nan yon relasyon long distans sipoze fè? Premye bagay yon 2 moun ki nan relasyon long distans dwe toujou fè se mete Bondye devan nan Tout sa ke nap fè. Yes.
Anfèt, lè n di mete Bondye devan, nou toujou yonn priye pou lòt. Èske w konprann? Ke, bon, mwen menm nan sans sa m kapab di ke m te gen ti pwoblèm pa m. Se vre paske Steve te toujou ap anmède m pou m priye le maten èske, èske m priye? Bon, sitou le swa lè m pral dòmi, li toujou di aske pou ke mwen priye avan m dòmi. Men pafwa nou konn fin pale li bliye di m sa, e dòmi pati ansanm avèk mwen, fòk li rele m aprè pou l mande m èske m gentan priye. Sa li te li te sanse ede m anpil, e nan sans sa e fò m di nou ke sa li kenbe relasyon an nan yon sans paske ke l on vèy ou non sa pa vle di ke ou te sipoze kretyen e men li toujou pi bon, li toujou bon lòske ou priye Bondye Sa pa gen rapò ansanm avèk fwa kretyèn nou. Tout moun konnen ki sa Bondye ye nan lavi chak èt imen. E se rezon sa a, li toujou pi bon pou ke yonn veye sou lòt sou le plan espirityèl. E toujou bat pou ke nou mete Bondye nan tout, nan tout, nan tout sa ke n ap antreprann. Se trè enpòtan. Ok, nou genyen dezyèm. Dezyèm bagay ke yon moun ki nan yon relasyon long distans dwe fè, se genyen pasyans avèk konpreyansyon.
Ooh, ou te gen pasyans cheri? Ou te gen pasyans? Bon, mwen mande w avan si w te gen pasyans. Yeah.
Yeah, Bondye ki te ban m pasyans. Te gen pasyans, ou pasyans ak konpreyansyon.
Poukò m te gen konpreyansyon? Non, nan konpreyansyon ou pa t gen. Paske ou te toujou plis nan plis. Rankontre yon moun tankou Steph, li pa t osi fasil. A mèt fwa mwen deside, mwen deside bay vag, sitou nan moman ke mwen te an Repiblik Dominikèn. M te deside, bon, m te, m te deside bay, bay vag tout, tout, tout bon. Men lè m panse, m di waw, nou sot twò lwen, nou sot twò lwen, gen twòp bagay m te gentan panse pou m fè ansanm avèk Steph. Fò m di w, moun li te an se te Steph. Nan tout vi an se te, se te, se te li menm. E tout moun ki pwòch mwen konnen, konnen sa e ke m pa t gen, m pa t gen wout pa bwa. Li di solisyon an se te Steph e m di waw. E fò m di w li te ede m anpil se li ki te gen pasyans tou. Yeah m te gen pasyans lan bò kote pa m akoz de Bondye kòm m te di w sa fè premye bagay m te fè se mete Bondye devan paske pafwa m konn santi m vle dekouraje sa m pap pè di l. Li konn dwe santi l, pati m oblije rele anmwe devan Letènèl, so sa vin pèmèt ke, kòman dirè je, li te rebouste m, e a, pou, pou pasyans lan toujou rete ansanm avè m pou l vin pi fò tou. So, but mwen te gen konpreyansyon an, li te gen plis konpreyansyon pase m. Paske yon sèl ti bagay m gentan konsa. M wo. Eklate, eklate.
Twazyèm bagay ke yon moun ki nan relasyon long distans dwe toujou fè. You guys!
Make sure ou installe WhatsApp sou téléphone ou. Messenger, ki sa ki sa pou gen kon ou. Instagram, uh, Facebook, mm -hmm. tout sa so konnen ou kapab jwenn, ou kapab konekte avèk avèk moun men se moun ap Haïti, uh, uh, Brésil, yeah, quelque soit Dominican Republic, quelque soit kote moun ala. Epi se long distance ki la chan. Yeah. Premye bagay, make sure que ou installe WhatsApp. Parce
Whatsapp fè anpil jou. Mezanmi, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil.
Si tout moun konnen kòman rezo sosyo konekte moun, men se enpòtan, enpòtan, enpòtan pou ke ou enstale Whatsapp. Whatsapp la enpòtan sitou, sitou kèk ti foto.
Like ti foto nòmal, pa egzanp lè w ale legliz, lè fini an. Kèk lòt ti foto tou.
Non, lè w ale legliz, ou abiye, you know, mete bèl ti rad ou sou ou, lè fini yo ta ta bezwen wè ou, se tou, avèk, avèk lè w ale nan yon fèt, sa pa ladann, paske ou konnen moun ap antre nan telefòn moun fasil kounye a. Si ke ou ta, ou ta, petèt, si w ta vle fè yon bagay konsa, ou pa t ap rele moun nan.
Make sure, yeah, moun nan wè ou, e wè se a kiyès, menm pa pinga nou fèl non, paske ou pa vin konnen, sèlman priye Bondye pou kapab pre moun sa rapid, paske li pa safe, ou pa vwèman, menm moun sa tou pa konnen si moun nan, pa egzanp si yon bagay pase ou, li ka, antan la fèl al ka rekòde ou, Lè fno pa konnen li la lè li nan kont avw epil tou lagw nan lari. Yeah Youn nan bagay ke nap di cheri sa nap di yo la se bagay ki valab pou moun ki konnen ke yo safe nan relasyon pou moun ki konnen yo ke relasyon sa e ke yo pa gen anyen a perdi esw konprann paske e pou nou sensè relasyon long distans lan li pa bèl li pa bèl li pa bèl li Li gen anpil, anpil, anpil, anpil danje ladann e ke sa nap di yo la a yo valab pou moun ki konnen ke yo nan yon relasyon long distans men ki ki son relasyon seryez. Ok, yo konnen moun sa a, yo yo gon pwojè ansanm avèk li menm jan Cheri an sot di la a e ke pou foto yo evite voye yon ansanm de foto paske de no jou e ke rezo sosyo yo pa yo pa yo pa an sekirite. e nenpòt moun ka antre sou telefòn moun nan oubyen ka pirate kont Gmail kont Gmail ou. Depi moun nan renmen ou tou l ap pran pasyans lan pou li wè ou lè l wè w fizikman. Èske w konprann? Oubyen nou ka bay ti apèl videyo, èske w konprann? Ti apèl videyo nou ka nou ka bay pou n fè lòt ti bagay nou konnen konnen konnen yo. Èske w konprann?

si moun nan bon si telefòn moun nan chanje li ede w anpil avèk pa egzanp ou gon bagay la ou bezwen di moun nan rapid ou pa nan ou pa gen chans pou ki ta al nan achte kat nan stò pou rele epi rapidman depi ou moute sou WhatsApp wap jwenn moun nan m wè li toujou pi fasil pou m jwenn ou sou WhatsApp ke Messenger or I don't know m ap di sa trè fò sa ap ede m anpil so si w gen yon moun ki pa viv nan kòt ansanm avèk ou Bon, m ta, m kwè ke sitou Ayisyen nou yo, tout nèt gen WhatsApp sou telefòn yo. Yeah.
Yeah. Bon, m di ke li difisil pou moun pa, pa itilize WhatsApp. Pa gen WhatsApp, yeah.
Men toujou kenbe l, toujou bat pou ke, bon, byen ke, men toujou bat pou ke WhatsApp ou li, li nòmal, e ke w gen site lan entènèt.
Menm si nou pa fè tou jounen ap pale, make sure ke ou gen internet la konekte, to kon nan maten nou di bonjour, pase bonne journée, epi avan nal domi nou pale ansanm, epi ou kapab fè yon ti priyè ansanm, petèt menm yon lè menm li yon ti vèsè, just make sure li pa. M sonje nan kesyon li vèsè nou te gen difikilte lè nap li ou li yon vèsè epi m li yon lè nap li som yo. Lèl konn ap li yo ansanm li pat konn parèt byen se ou di yon la pwesa nou di lòt la. Paske nou pat ka li yo ansanm koz sinyal lan. Men nou te toujou itilize yon fason. Steph di premye vèsè a epi mwen mwen di dezyèm nan li di twazyèm nan. Mèsi katriyèm nan jiskaske nap fini sa. Dènye a nou bat nou fèl ansanm. Nou fèl ansanm.
Se enpòtan. E sa nap di yo la yo valab menm si ou ta ou ta kretyen oubyen ou pa kretyen. Se bagay ki ki kenbe relasyon an tou. Paske se bagay ki kenbe relasyon an. Envante lòt bagay mete nan relasyon an enterese moun nan fè yon ansanm de bagay ki ki ka ki ka pote fwi pou nou. Ann di ke nou nan twazyèm. Katriyèm. Twazyèm cheri. Oh katriyèm.
Twazyèm.

Non. Yes. Katriyèm nan se. Katriyèm nan se aj se ògàn nimewo lòt moun. Oh yeah. Katriyèm nan se senserite. Ok. Nou konnen ke li pa osi fasil pou pou yon moun fidèl. Nou konnen ke li pa fasil, sitou nan yon relasyon long distans. Men lè w gen yon moun ke w ansanm avèk li, ke ou di ki pral madanm ou, ki pral mari ou demen si Dye ve, make sure ke w ka sensè ansanm avèk moun sa. Mwen ba l manti dèfwa. men m toujou bat pou ke mwen sensè. Lòske gon bagay ki pase, e ke m pa ka di l sa nan moman an, men m toujou bat aprè, mwen mwen fè l konnen. Se pa fasil, men m toujou tyen aske mwen sensè. E lè ke w di m sa yo, ki reyaksyon w? M konn like what tou, m sèlman di, oh, enben ok, pa gen pwoblèm. You know what?
Hee! She said Ok
I'm done, I'm done, m fini M fini, pa rele m ankò Bliye nimewo telefòn mwen Pa text mwen, m pa konnen ou ankò Epi m poum, m fèmen telefòn mwen E rapid m al chanje nimewo telefòn Yeah
Men mwen, mwen te gen pwoblèm Mwen te gen pwoblèm pou ke m pa t pou jan relasyon an te ye pou konfyans Steph fè m ok gen de bagay ke m fin fè epi aprè sa m di waw èske Steph merite sa sa konn rive m m di waw èske Steph merite sa e men nou konnen mesye dèfwa di sèl men vwa pa fin dous di sèl men vwa pa fin dous se ke men m toujou fè efò m toujou fè efò toujou fè le mye de mwen e pou ke mwen bay ti kras nan nan senserite lakay mwen m tann yon bon moman yon moman m tann yon moman e ou pote m di a bon cheri eskize m men m pral di w bagay bon reyaksyon an konn pa bèl men m konnen ke wi se vre avan mwen mwen fache sa fè m mal men apre ke mwen vin reyalize li Pitol dim sa pito se nan bouch li m tandel ke se nan bouch yon lot moun pito se lem panse ke mwen avek moun nan relasyon an you know nou ok epi map tande bon men kisa entel fè mwen kisa entel fè w so wi se vre lè dim sa yo mwen nève mwen fache mwen sezi mwen sela ba e nou te a esak fè nou te arive you know, divize nou pat ansanm se se la ba men nou retrouve nou la. Trè byento m panse ke n ap gen posibilite pou ke nou eksplike ou men kòman relasyon te men pou ki sa n te kite nan premye tan e paske fò m di tou ya toujou e asire nou ke nou gen senserite lakay nou, nou pa vwe moun al enfidèl non. Nou konnen li pa bon men toujou bak kote nou sensè. Si nou ansanm kounye a la se ke Dieu est grand paske mwen menm m pa t wè sa ditou. Wè wè de tout sa Chopin di yo la sa pa t la, sa pa t la, so sa vle di ke pa gen moun ki pafè, tout moun fè erè, lè moun nan reyalize ke ok bon men sa l fè a l pa bon li rive nan konsyans li paske gen moun ki fè yon bagay se pa ladan l l ap rete menm jan ou menm ki fè yon peche Epi pou al mande Bondye padon, ou ka wè de twa jou Senyè a ladann ankò. Wi se vre lè w mande Bondye padon ou mande l avèk tout kè w, men lè w pa konnen ou tonbe nan menm bagay la ankò. So sa vle di ke li pat fasil pou m te osi padone konsa tou gen de bagay mwen fè li pa fasil pou l osi padone m, men akoz ke nou di nou se pitit Bondye e Bondye li menm si li gen nou toujou nan afè peche l ap padone nou konsa, nou ta renmen menm jan avèk Bondye so se nòmal e menm lanmou sa Bondye gen pou nou an nou kapab genyen l pou youn ak lòt. So si ke nou ansanm la malgre tout sa k se pase se ke.

fanmi moun nan e pa pou di nou bal vòlè kò non se moun nan ki pou ba nou li ou gen nimewo telefòn yon zanmi yon fanmi yon vwazen um, ou kon disip kelke swa jan pa di la pwese ke pafwa ou kon ap rele moun sa ou pa ka di sitou konnen Haiti pa gen kouran tout jounen pa se map di kelke swa nan peyi a gen kote ou nimewo telefòn ou moun nan te gen yon moun pa m

So ke li enpòtan si w gen telefòn yon zanmi moun nan, yon fanmi moun nan, pou yo di w, a m ap rele tèl m pa ka jwenn li, pwete sitou si moun nan nan yon kay, nan yon chanm pou kò l, e den lòt fanmi ka al tcheke sou li pou wè si li ok. Men mwen m konn plis fè, se pou m konnen si ti misye pa nan lari a, ou konprann, si l pa al fete.
Ok, li enpòtan, sitou gen yon nimewo yon moun ki pwòch lan, li vrèman enpòtan, sitou sitou moman sa yo jan Ayiti ye la. Yon moun ou gon moun ou gon mennaj ou ki ayiti make sure kew gen nimewo kèk moun pal kèk moun ki antourel ki pwòch li paske toujou make sure ke ou pale ansanm avèk li se se vrèman enpòtan an di ke se te 5 bagay E nou te pote pou ou jodi an, se pa 5 sè sèlman jan nou di an nou te pote pou ou. E lè yon moun nan yon relasyon long distans si poze konnen e si poze fè. M panse ke nap vin ansanm avèk lòt pou ou. Nou di ou mèsi dèske ou te fin rete gade videyo an. E nou renmen w anpil. Envite zanmi w, fanmi w abòne ansanm avèk chanèl la, like epi kòmante
videyo yo. Ou ka ba nou ide paw tou, ou ka ba nou kèk challenge ke nou sipoze fè, nou fè. Ou konprann ke trè byento w ap gen nimewo telefòn nou, ou byen ou ka ekri nou sou email, jwenn nou sou Facebook. Mete w konfòtab ansanm avèk nou. Paske tout moun ki abitye ansanm avèk sa pou konn kòman m fonksyone, ke mete w konfòtab, mete se kòmsi se zanmi w, frè w, patnè w. E sitou si moun nan Gonayiv, se konsa ke, a ou konn sa kou Steph? Y ap di w, yo konn sa kou Steph. Yo pou di, abone sou chanèl YouTube la. Paske pa gen, gen moun Gonayiv ki konnen m pa menm konnen yo. Se m ap di konsa. Men tèl moun demande pou ou, m like, han? Kiyès? So m renmen nou anpil menm si m pa rekonèt ou, you know. I love you guys so pataje video yo envite zanmiw envite fanmiw pou subscribe e nap vreman apresye sa pa bliye ke nou gen 2 semèn ki rete pou challenge lan fini so kòman di nou lòt moun yo leve pye nou leve pye nou leve pye nou ok merci merci merci e a la prochèn daka bye bye